Jodi a mwen vin montre nou kòman nou ka monte sou sit oim nan pou nou pran yon randevou si tout fwa oim ta ouvri pou randevou an si li ta libere pou randevou an premyeman kisa nou fè nou gen telefòn nou konsa nou pa bezwen fòk se konpitè laptòp bagay sa yo avèk telefòn ke ou gen nan men w lan ou ka pran yon randevou kisa wap fè. Rejis sa ale sou Google. Lè w al sou Google, w ale nan ba de rechèch la la. Kòm mwen te gentan gen sit la deja, OIM Ayiti an, m klike sou li. Li vini konsa. La, w wè Liga, w wè Comusica, Salva, Site. Bon, nou pa bezwen ale sou sa yo. Nou jis ale nan DVHC, Ayiti, Entènasyonal, Òganizasyon for Migrasyon. Ou klike sou li. Lè ou klike sou li, ou vini konsa. Kisa ou gen pou fè? Ou gen pou ale nan 2 ti, nan 3 ba sa yo, anlè a, 3 ba sa yo, ou klike sou li. li la li ba ou ou desann la nan katriyèm opsyon kise randevou ou klike sou randevou a li ouvri konsa ok nou wè randevou m mete li an kreyòl pou nou ka wè byen nou wè li nou wè ok randevou fòk nou li fòk nou li tou Li sa ki ekri yo pou nou ka konnen tout se sa pou nou fè. Nou wè, n ap li yo nòmalman pou nou ka konnen ki sa pou nou fè. Ok, lè w rive la, w ap wè genyen premyeman li di w anrejistreman randevou sou entènèt la gratis asistans yon ofisye. Viza Ekstèn pa oblije pran yon randevou ap aplike, peye oswa kolekte. Ok, m pa bezwen pèdi tan fin li kisa pou fè. La w ap wè isit la ki ekri la, apre sa w ap wè la. Kisa li di w? Li di si w gen yon kont aktif Brezil BVAC, tanpri Klike isit la. Si tout fwa ou gentan gen yon kont aktif, ou klike la. Men si ou pa gen yon kont aktif, ki sa ou fè? Li di ou nimewo, li premyeman li di ou tanpri bay enfòmasyon sa yo pou kontinye ak enskripsyon an. Adrès imèl pèsonèl ou. Non konplèt ou, jan li parèt sou paspò a. Non aplikasyon viza. Dat nesans ou, jan li parèt sou paspò a. Nan aplikasyon viza. Apre sa l di ou nimewo telefòn ou nan aplikasyon viza. Klike la, klike la yo kreye yon kont. Chwazi sant resepsyon aplikasyon viza ou a, Ayiti BVAC, Brezil. Li do mete kòd la parèt klike sou ikon re-download li. Wè, we load, we load an anglè, m t ap di l an kreyòl, we load, si pa gen okenn kòd parèt oswa klike sou ikòn oratè oratè a pou tande kòd la. Lè w klike sou li, yo pale, ou menm ou tande sa yo di a epi ou mete li lè w antre.

Randevou. Ou menm ki bezwen konnen kisa li di w, ou ale sou 3 ti pwen sa anlè a la, ou tradui li, ou mete l an kreyòl. Ok. La li di w pa gen randevou ki disponib. Ou wè? Pa gen randevou ki disponib. Malgotre ke ou lòt teke sou 3 ti pwen sa la ankò, ou di rand wè, menu rendez-vous ke li pa bay anyen. Li pa bay anyen. Sa vle di pa genyen randevou nan moman. Ok. Mwen te klike kote ki genyen si tout fwa gen kont aktif la. Si w pa genyen l ou pral kreye yon kont ou klike la pou kreye kont la li ba ou menm bagay la There are not available apartments Si nou wè m pa tradui l byen anko. An anglè m pa pale anglè ok pa gen randevou ki disponib m panse si te gen yon randevou ki disponib m tap antre pi fon avèk nou pou mwen te ka montre nou kòman nou te kapab pran randevou a ok se yon rèyèl plezi pou mwen te fè ti videyo sa a pou nou nou menm ki bezwen pran randevou pa bliye pa bliye mwen di nou jis Ale sou Ale la lè nou ok nou sòti lè nou sou Google la la nou klike la epi nou tcheke chwazi oim Ayiti an li vini la avè nou epi nou desann la nan BVAC Ayiti Entènasyonal Òganizasyon fò Migrasyon an epi nou klike sou li. Epi li voye nou la, n ale nan 3 ti ba an la, epi n ale nou klike sou randevou, epi l ap moutre nou la, la a se kote si tout fwa ou gen yon kont aktif deja, ok, ou klike sou li, ou klike sou li, li fèmen, randevou a fèmen. La li menm e siw poko gen kont ou klike la sil pat fèmen li tap ba ou kote ou ekri non e prenon adrès email modpas epi chwazi e sant sant lan ok sant lan li bvas ok kòm pa gen randevou se la l bloke m paka rive pi lwen si tout fwa nou gentan rive la. Nou prè pou nou pran randevou nou si tout fwa nou ranpli tout bagay yo nòmal jan ke yo mande nou lan. La a m pral moutre nou, la a li menm sa a se nimewo nou kapab kontakte avèk oim si tout fwa nou vle rele. Sa se nimewo kontak yo. Ok.